Hey salut salut sa kap fèt koman nou ye la Yon bagay m vin pataje avèk nou la Yon bagay ou pat konnen Ou wè lòske wap pale yon moun de de yon bagay kòm si moun nan pa li pa li pa byen enbide li oubyen li pa konn bagay la oubyen li pa gen vizyon an oubyen li pa gen kapasite oubyen konesans poul wè odela de sa wap dil la Li pa janm kwè. M pral esplike yon bagay. M t ap gade sou entènèt yon link yo pataje. Yo pataje link lan, yo di se yon lòja ki vann ba pri. Ke pri ke w ap achte nan vil kote w ye a, mayo, rad timoun, tout sa. Mwen m son nèg ki renmen chèche, ki renmen wè, m antre nan lò, m antre nan link lan epi m chèche, m jwenn whatsapp m antre. Gen moun ki di non se, alò brezilyèn wi pou m montre w a, sèl la ka ayisyen an non l konsa. M pa t konn si te gen, m pa konn si te gen Ayisyen anba anba kòmantè yo, m pa t ret gade nasyonalite, m sèlman wè moun yo, prèske pa gen, pa gen 10 moun ki kwè. M antre an kontak, m achte. M fin achte bagay yo, m banm wè m achte ba yo, m voye kòb la nan lendi, nan samdi bagay yo vini. Nòmal. Sa vle di, ki sa l ye? Se yon lòja ke yo t ap ouvri, yo bezwen. lòj la yo tap ouvri epi yo bezwen yo bezwen fè pwomosyon, yo bezwen rekonèt, yo bezwen ganye mache a, janm tap di nou an nan lòt videyo a, konkiran, yo bezwen ganye mache a, kisa yo fè? Yo yo yo vann bagay yo pwomosyonèl byen ba, sa vle di moun yo tèlman wè bagay yo ba yo pa kwè. E men jan poum di w, ou gen dwa gen yon rèv la, kòmsi rèv la tèlman moun li tèlman parèt yon ti jan yon ti jan dwòl. Rèv la parèt dwòl menn. Pa egzanp ou ta di yon moun a monchè ou konnen ou konnen menn m wè m wè kèt enpòtans yon avyon la fò m al achte yon avyon. Moun nan wè w fou menn. Moun nan wè w fou. Kòmsi ou pa gen lajan ou pa ok imajine w ou pa menm gen yon bisiklèt epi ou di moun nan sa. Sa vle di moun nan pa wè pi lwen ki pwent nen l. E sa k fè m ap di w sispann pataje rèv ou, sispann pataje ide w, sa w genyen kòm enpòtans yo avèk moun. Yo lè w kwè nan yon bagay. Ou kwè ke w'ap kèlke choz. Met sa nan may ou. Met sa nan tèt ou. Chak jou leve, epi ap met Bondye ladan l. Met Bondye ladan l. Met Bondye nan afè ou. M g'on patnè m, m'ap tag misye. Misye rele Kenson Altidor. Yon frè, yon zanmi. Misye Lafrans. Yo man! M konn rete, pafwa m konn ap pale madanm mwen de misye. M konn rete m'ap reflechi a misye man. Se yon nèg ki te gen posibilite kòmsi pou byen kot paran l, pou l te ka fè nenpòt kòb li vle, vwayaje, fè nenpòt sa l vle. Misye kòm abandone bagay sa yo wi. Misye toujou ret nan liy. Misye fè chanm kay li apa, li elwanye de lakou manman l, papa l, fanmi l, moun yo. Misye toujou nan menm lakou a men tè yo tèlman gran, misye elwanye. Se elwanye. Etan kòm, Bib la gon vèsè ki di, Mon pèp sòti o milye deu. E pou m rejwenn misye wi. Misye sòti nan mitan moun sa yo. Poukisa? Li wè yo pa gen menm vizyon avè l. Li wè yo pa gen menm mind, menm, menm, menm panse ansanm avèk li. Yo, ou konn sa ke m bzwen fè? Misye viv, misye toujou di nou, mesye mwen map kelke choz mesye. Kon si lè nèg la ap di sa ou pa wè, ou pa wè pòt de sòti vrèman men, ou pa wè l, men misye kwè nan bagay li, li kwè l ap kelke choz. Misye konpòte l yon jan, misye pa janm gen foli anyen. Tout nèg te mèt gen foli, gen bagay, e pa li menm. W ap jwenn Kenson kouche senkè, Kenson gentan nan kabann li, sizè l gentan nan kabann li. Se yon nèg difisil, si sete pre Kenson lakay ou l ap dòmi la wi. Pandan se tan, Tout moun laka li se divinèz, se bagay, li pa kwè nan sa yo, li menm li di w m kwè nan Bondye frè m, Bondye ap fè m kèlke choz. Rèv li, jounen jodi a mèt la m pa di w misye rive non, men kanmenm sa l t ap di yo wè yo kòmanse reyalize. Yo wè yo kòmanse reyalize. Se jis pou m di w kisa, lè w gen yon rèv nan tèt ou, lè w gen yon panse, lè w vle kèlke choz, sa moun ap di pa ka enpeche w reyalize rèv ou a, sa moun ap di pa ka enpeche w reyalize rèv ou menn. paka enpeche w reyalize rèv ou se ou k gen rèv la se ou k kwè ladan l m gon patnè m konnen mwen menm avèk Maestro Denis nou toujou ap pale de misye misye rele misye gen yon stidyo Paul Toit legi misye rele pou Boutag konsa Boutag se yon nèg lè m rankontre avèk li misye di mesye m pral kite m pral m ap kite konpayi mi a lè misye fèk vin Brezil moun ap kritike l yo yo trete misye de parese yo di misye di m ap kite konpayi mi a misye ap kite konpayi mi a Misye te konn kondwi machin pwa lou bay Pezado. Misye di m ap kite konpayi mi a monchè. Misye di m pa ka, m gen metye. Misye di m pral chèche travay sou metye m. Konpayi li a, li tèlman ap fè kòb epi l al nan konpayi ki pa menm ka fè demi nan kòb li t ap fè a. Tout moun ap di a misye fou, nèk vin nan vin brezile dèyè la. Aktyèlman la, ou wè Boudag? Yo, men misye reyisi. Se misye ki te wè rèv li. Se misye ki te wè nan ki sa l kwè a. E misye ki konnen ki sa, nan ki sa l kwè a. Sèvis mwen di w, kwè nan sa w, kwè nan, kwè nan sa w kwè a, tande. Rèv ou, panse w, kapasite w, sa w ye a, se nan ou l ye, li pa nan moun. Moun nan ap toujou gen rezon, li p ap kwè nan ou, paske se pa li l ye. Se pa li ki gen vizyon an. Se pa li, se ou ki gen vizyon an. Abraram fè yon vizyon. Letènèl di Abraam, Ofri Izaak, pitit ou a, kòm sakrifis. Kisa Letènèl, kisa Abraam fè? Abraam pa di pèsòn moun sa, paske se li Letènèl di sa. Se ou k konn kisa ou genyen an. Sa ou genyen an nan kè ou li, rèv ou a, ou kwè ladan l. Travay di frè. Si se twazèd tan ou ka dòmi, pandan dezan fè l. Yo, si se travay ou ye wap ou kite pou reyalize rèv ou. M sonje m rive Bento Gonzalvès, m jwenn yon valè nèg nan travay nan nwit, mwen m al nan travay la. Lè m rive m wè, m jwenn tout ti mesye yo, m di yo, di ou menm, m konnen w te lekòl Ayiti, ou menm, ou menm. M ka konprann ou ka kòmanse la, men la pa plas ou. Ou ka kòmanse la, la pa plas ou. Men se gon bann nèg ki kwè sa m di a. M sòti, m sòti an premye epi lòt nèg yo swiv mwen. Aktyèlman la nèg sa yo kòmanse ap, lavi yo kòmanse ap chanje wi. Paske gen de kote ou ye, gen de pozisyon ou ye ou pa ka grandi frè. Ou pap ka grandi si w rete la. Ti mesye yo te kwè, anpil ladan m felisite yo wi. Gen nèg ki toujou rete anndan. Gen nèg ki toujou rete, bon, sa e nan yo menm. Men nèg ki te kwè yo, ki panse ke sa m di a kapab reyalize a, nèg yo, nèg yo fè, fè sa m di a. Se jis pou m di w ke rèv ou a ka reyalize, men se pou w kwè ladan l. Granmoun yo di, toujou di, swa brik brik pa fè jou louvri. Jou p ap ouvri byen rapid tonton. Men depi w kwè nan sa k nan tèt ou a, ou kwè nan kapasite w la. Zafè sa moun panse. Yo m se sèl nèg sa moun panse pa itil mwen anyen. Sa moun ka di de mwen pa itil mwen anyen. Sa fè lontan y ap di, sa fè lontan y ap pale. Yon anpoul ki limen, aprann sa, l ap toujou gen mouch ki frape ladan l. Yon mango k ap mi ap toujou gen kout gòl, gen kout wòch. Si y ap tire wòch sou ou, si anpoul la, si lanp ap, si mouch ap frape nan anpoul ou, se ke w limen. Kontinye. Kwè nan rèv ou. Kwè nan sa w ye a. Give Entrepreneur pou antreprenarya, pou biznis, pou afè. Nou la pou n ede w, nou la pou nou oryante w, nou la pou nou motive w, nou la pou nou ba w konsèy pou w avanse nan biznis. Youn nan meyè bagay k ap fè w rive, se lòske w kwè nan sa w ap fè a. Se lòske w dakò, se lòske w admèt ke sa w ap fè a l ap pote fwi. Menm lè w pa wè l jodi. Apòtre Pòl di a Timote nan 2 Timote, chapitre 2. Li di l, Le labourè, li travay tèlman di avan pou l rekòlte fwi. Pou w pote fwi nan sa w ap fè, ou bezwen travay di. E sa ap pran di tan. Yon moun k ap travay tè, yon moun k ap plante, sa pran di tan. Fò k li sekle tè a, fò k li brile l, fò l tann lapli pou l, pou l, pou l, pou l plante. Pafwa l konn fin plante, plant la ap leve pou l reba l premye grate, dezyèm grate, sekle tè a, foumi, move tan, tout, li bwè tout, apre sa pou l rekeyi fwi. Guys, nou kapab, nou kapab, men nou bezwen anpil matirite, anpil kouraj. Give Entrepreneur, nou la pou nou ankouraje ou, kenbe fèm pa lage, biznis se lavi nou. Ciao.